Sa li te fè nan dat 28 pou rive dimanch 27 mas ki pase la, la pi rèd e se chèf prensipal gwoup gang Savi an ki anonse sa, Luckson Elan.

Si Goldman nou prè pou n akonpanye yo lè yo te vle pase. Se youn nan rezon n te di ke gon rezo k ap mache vòlè kay moun, deposede moun yo de byen yo. Ebyen aktyèlman la, nou te fè tout demach yo kote ke n te depoze plent. Nou te arete Remy Chéry e aktyèlman nou arete tout moun nan kay la e gen yon polisye ladan l. E tout moun sa yo ale nan pakè Pòtoprens. Yo ale nan pakè Pòtoprens pou ke pakè, komisè gouvènman fè swivi, voye moun yo. Al jije kote pou al jije paske diaspora yo pa kap redi nan peyi a depi diaspora yo pa kap fè san yo tounen gras nan nèj la epi pou yon vakabon leve bon maten li deposede yo depi ewo ebyen nou menm nou di sa pap pase kelkeswa moun ki nan rezo sa nou di nou se kont e trè byen fò nap rive sou tout nèt fòk diaspora yo vin viv nan peyi yo fòk diaspora yo rantre lakay yo.

Nou te voye envitasyon ba tout moun nou te di kay sa a se yon ansanm davoka, jij, komisè gouvènman te ladan l, ki te met tèt yo ansanm pou yo te akapare byen dyaspora a, enben nou te santi nesesè pou nou te vin pote plent tout kote pou nou te kapab fè dyaspora a retabli nan posesyon li. Enben jodi a. Diaspora Pou sa gouvènman an bay lòd Ebyen aktyèlman la nan ka la Nou ka pran rivaj mezanmi Men nou tout avoka yo la. E n ap ajoute pou m di ke jodi an sa k pase an se yon byen pou la repiblik paske lè yon chèf gouvèneman an lè yon gwoup malfektè ki asosye yo ansanm pou pran byen moun antre nan kay moun depi yon dyaspora pati yon mwa deyò nèg yo Asosye yo. Yo rantre nan kay la. A men jodi an, minis jistis lan atravè sikilè l la, l te di klè a. Paske lè yon nèg ap rantre nan kay moun konsa, rantre nan kay moun, sa se twoub a lapè piblik. A men komisè di gouvèneman an li menm li la pou li retabli lapè piblik. Li menm antanke reprezantan de leta, a men li la pou l retabli lapè piblik. Lè ansanm de nèg sa yo, espolyatè sa yo, akaparè sa yo, nèg sa yo k ap akapare kay moun, y ap twouble lapè piblik, anben nan politik gouvèneman an, li te di fòk li garanti sekirite byen moun, fòk li garanti e pwopriyete moun, anben se sa k fè jodi an nou la, dyaspora a li antre nan kay li kòm komisè di gouvèneman an, minis jistis la atravè komisè di gouvèneman an. Pase lòd pou ke dyaspora a rantre nan kay li.
E jodi an, pou nou fè fas reyèl pa rapò a sitiyasyon gen la, li sou nesesite pou Leta wè nan ki mezi, nou konnen se difisil, men nan ki mezi yo kapab ajiste. Salè moun yo pou yo fè fas avèk sitiyasyon sa a ki ap deklanche yon nivo denflasyon ke nou pa ta imajine menm. Donk la pwofesè ou panse ke si gouvènman an ta voye je gade fonksyonè li yo, Epi m kwè w pale de salè minimòm tou ke yo ta sipoze wè an menm tan. Donk ou panse sa te kapab apeze lèzespri, kalme tansyon ki dekoule si w vle de ogmantasyon pri gaz lan nan ponp yo?
Bon, genyen tansyon, alò gen tansyon an menm ki moute men gen reyalite lavi moun yo. Egzanp, E si nou pa di anyen pou yo? W ap wè tansyon an kalme paske nan peyi soudevlope yo, notamman an Ayiti, gouvènman yo toujou kwè ke si yo pran de pozisyon ki ale alakont moun yo, si yo pa fè anyen, y ap rive pa kalme kanmenm. Men kounye a, nou pa ka rete pou n rive tann moun yo kalme kanmenm paske gon sitiyasyon.

Kou lavi ap moute piske pwodui yo pa ka sikile soti an pwovens vini nan mitan kapital la. Dezyèm sa ki gen ou gen ogmantasyon to dechanj lan ki bay gwo pwoblèm avèk to deflasyon ki te deja twòp elve. Kounye a, lè w vin genyen kabiran ki se yon pwodui transvèsal ki monte kounye a, tout rès pwodui premye nesesite yo pral monte. Li vin fè salè minimòm nan ki te deja anba a, ki fè moun yo te pèdi pouvwa dacha yo, kounye a se wont pou li pral leve. Donk pouvwa dacha a li pral chite nèt. M pran pou sa k anba yo, lè n ap pale salè minimòm, salè sa a leta rive fikse yon planche nou pa gen dwa desann pi ba. Men si w pran reyalite an menm, keseswa pou lè fonksyonè a ou di mwens lè nenpòt ajan piblik lan, kit li te fonksyonè ou di mwens li te yon moun ki kontraktyèl, sa li genyen, li touche an, a chak fwa nou soti yon nouvèl lwa dfinans ki pran an kont li ogmante swa asyèt fiskal la, swa ke li ogmante l paske n ap ranfòse kontwòl fiskal oubyen nou ogmante li paske n ap elaji asyèt lan pandan nou mete yon taks anplis oubyen nou ogmante pri yon taks, li vin aji dirèkteman sou pouvwa dacha moun yo. Ki fè, chak tan nou prevwa anndan yon lwadfinans pou nou ogmante nivo moun yo pral depanse an, fòk nou ajiste nivo salè a tou. Nou fè plizyè ane nou bay lwadfinans. e nou moute bidjè a, nou moute kantite kòb la, nou moute sa pwa sou moun yo, men nou pa wè moun yo yo menm k ap depanse a pou n ogmante tou salè yo. E jodi a, pou nou fè fas reyèl pa rapò a sitiyasyon gen la, li sou nesesite pou Leta wè nan ki mezi nou konnen se difisil. men nan ki mezi yo kapab ajiste salè moun yo pou yo fè fas avèk sitiyasyon sa a ki ap deklanche yon nivo denflasyon ke nou pa ta imajine menm. Pwofesè Deronette, moun ki ap reflechi sou kesyon ekonomi yo ta di w èske bagay la p ap tounen yon sèk visye? Paske èske l pa t ap preferab ke otorite yo ta aji sou enflasyon an, ta aji sou sèvis yo plito ke antre nan yon sèk kote y ap ogmante salè, ogmante salè, ogmante salè, paske a chak fwa ou ogmante salè la, ou konnen tou tout repèkisyon ke l genyen sou mas monetè, eksetera. Donk, èske li pa tounen yon sèk visye? E, ban m di ou,
mwen konprann li kab tounen yon sèk visye wi, men, ban m di ou, kèl son lè zaltènativ? Si m bezwen atann nou pou m pwoteje sitwayen yo. Se pouvwa dacha yo pou m pwoteje. Si pou m pwoteje pouvwa dacha yo, m gen de chwa. Swa m ale pa la pwodiksyon, m ogmante kantite pwodiksyon an pou m ka stabilize pri yo, pou m pa pèmèt aske sa moun yo ap touche an, sa k vin nan men yo pou yo kapab reponn a lavi ojou lejou an, li kenbe yon standa nan pouvwa dacha. Swa de lòt kote, Leta antann li pou li sovgade pou l sovgade pri yo pou yo pa moute, pou l sovgade pri yo. E nan sa w rive la a wi. Ann ta di kounye a ou gen kabiran kon pwodui transvèsal. Kounye a, li ogmante sou mache entènasyonal la. Kounye a, ou gen de bagay pou w te fè. Swa Leta. Te gen rezèv carburant an Ayiti li tap stoke depi tout tan. Li di ok, menm si gaz la moute deyò men rezèv mwen pèmèt mwen fon 6 mwa mka kenbe. Ou di mwens, li di mwen te gen ase lajan pou yo ajoute sou carburant an, mwen menm map sipòte li wi gaz lan li pap moute ou di mwens sil moute mwen menm mwen sibvansyonel. pou ke nou menm nou kapab rive toujou fè kòmand nou alentènasyonal e fè ekonomi an fonksyone kan leta li pa genyen posiblite ni youn ni lòt nan sa mwen sòt diw la e ke li oblije ale vè ogmantasyon e kaburant ki son pwodwi e transvèsal ki pral touche a tout lòt yo. Premye sa l touche se transpò. Alòske transpò a li se eleman komen, li s on byen komen. Moun ki pi ba yo itilize m di w transpò an komen yo, kamyonèt, taksi, moto. Donk lè deja transpò sa li menm li ogmante, sa vle di plis pwodui yo li pral aji ni sou nouriti pou yo, ni sou lojman, ni sou tout sa k genyen yo. depi w rive nan sitiyasyon sa li pa tanpri souple non c'est une oh ni sou lojman ni sou tout sak genyen yo depi w rive nan sitiyasyon sa li pa tanpri souple non c'est une obligation pou leta gade kijan pou l manyen salè minimum nan pou l gade lòt salè yo. si non li pral aji sou nivo byen nèt sitwayen yo leta gen responsablite pou l pwoteje a, byen nèt sa li prale andomaje paske moun yo pral pèdi nan pouvwa dacha yo. Mentnan se pa paske sa n ap manyen an ou rale tèl kòd ekonomik epi ou estime l pral poze dè dega epi pou m di ok, poum pa koze dega kitem banm kite moun yo soufri pito non leta oblije lè sitiyasyon an difisil menm si se lik andomaje lap sipòtel epi lap fè pwojeksyon poul pa fè anpil tè ladann poul korijel. Li onèt. Alò, si pou m ta retounen sou yon eleman nan kesyon Wesly te poze w ya kèlke zenstan, antre pa egzanp aji sou salè yo,

Subvensyone carburant la sèl choz li prale ver li se li plis global e di nenpot tout kalite moun yo yo menm yo patisipe ladann ke se swa le fonksyonè tou le salarye e moun ki nan kesyon salè minimum moun ki nan sek. Ter ki li menm ap envesti an, les investisseurs, tout moun benefisye kant leta sibvansyòn dirèkteman. Li vin fè kou pou l sibvansyone kaburan, li konn pi lou pou leta ke leta jwenn des artifices pou li ale vè yon ajisteman de salè. Dayè, ou konn rete san se pa gaz ki monte, leta konn deside li. Ajiste salè moun yo. Nou pa menm pale de endeksasyon ki mande pou Leta ajiste salè yo suivan tout nivo enflasyon an. Kòmsi pou l fè moun yo, ann a di m te konn touche 100 goud, 100 goud la te pèmèt mwen achte yon pwodui, epi pwodui a vin moute 150 goud, e lè l moute 150 goud, Leta di, ok, m ap fè salè 100 goud an pase a 150 goud tou pou ka rete a menm nivo a. Nou pa menm pale de endeksasyon paske leta gen dwa leta pap ka fèl men leta konn rete san se pa kabiran ki moute li ajiste salè moun yo li ba yon ti ogmantasyon li di w de salè ki gen tèl nivo a tèl nivo lap ogmante de 5 pousan de 10 pousan de 15 pousan gen k moute de 100 pousan. Mentnan nou konprann ak sitiyasyon kriz ki gen an Ayiti an, te deja gen sitiyasyon, te deja gen obligasyon pou te gen yon ogmantasyon de salè. Men kounye a avèk ogmantasyon pri gaz lan, li vin tounen yon nesesite, li vin ijan. Paske la moun yo p ap ka fè fas a sitiyasyon an. Mentnan se ekonomis yo k pral gade. Se moun ki anndan ministè finans yo, se moun k ap mennen politik ekonomik e finansyè gouvènman an ki pral gade ant sibvansyone wout, kabiran anlè oubyen ajiste salè moun yo, kiyès k ap bay gouvènman plis maj de manèv. Pwofesè Deroneth,
toujou nan menm pèspektiv sa a, e yon altènativ kote leta ta ranfòse kapasite l, ranfòse ògàn de pèsepsyon yo, ranfòse fwontyè pou l antre paske nou konnen kantite lajan ke leta toujou di ke li pèdi nan fwontyè, ke li pèdi nan ladwàn, ke li pèdi nan lòt ògàn de pèsepsyon, espas de pèsepsyon yo. ranfòse kapasite l pou li rantre kòb sa yo, èske l pa ta ka yon altènativ ni a monte gaz la, ni a lòt pwoblèm ke nou evoke yo?
Jisteman, men ekoute, la w ap pale m pou le mwayen e le lon tèm. Nou kòm ekonomis, nou n ave oken pwoblèm avèk lè desizyon ke m ap pran pou le mwayen e le lon tèm. Men jodi a la, m nan sitiyasyon, m ap pale w de jodi a, m ap pale w de se lendi, ke ou genyen, Kisa k genyen nan men w? Menm si nou toujou poze l kòm pwoblèm. Ilfo ki yè yn refòm fiskal an Ayiti. Sa nou gen pou antre nan bidjè nou, gade mwayen nou genyen kòm fon pwòp ki dwe soti nan fiskalite a ki pou alimante bidjè a, nou poko janm itilize l. Nou gen yon sistèm fiskal ke nou poko eksplwate. jan pou nou eksplwate l. Anplis de sa, pou yon ou vin genyen pa rapò a leksklizyon, pa rapò a la movèz gouvènans, ou vin genyen dot sistèm de gouvènans paralèl, notamman avèk dè bandi ki anndan ti sa w te konn rantre a, yo pataje l. Yo pran yon pati ladan l nan fontyè, yo pran yon pati ladan l nan men moun ki pi pòv yo nan dè pwen fiks. e pandan sa gentan fè plizyè ane leta poko menm ka reyaji pou li kreye yon nòmalite pou n ka tounen nan sitiyasyon ke nou te ye an, nan sitiyasyon nou te ye an, menm si e pa li vrè sitiyasyon an. Sa vle di non sèlman leta te deja gen feblès lan an matyè de sistèm fiskal pou l mobilize fon, kounye an sa l te genyen an li vin pataje ant leta. e bandi ou poko ka rezoud sa kounye a lè leta pral pran tan poul rezoud swa ke kounye a li libere wout yo li retire dwat peyaj bandi yo li retire taksasyon yap fè sou machandiz kap sot depi anwo donk lè leta fin nòmalize sitiyasyon sa kounye a pou li ale dèyè yon lòt refòm pou kounye a li vin ajiste sistèm fiskal la pou reponn a sa nap di yo la leta pa gen tout tan sa. Jodi a, malerezman, nan sitiyasyon k poze jodi a, Leta pa gen tout tan sa. Leta genyen jodi a yon mache prese, jan w wè britsoukou gaz la moute sou li a, li oblije ajiste pri a, britsoukou reyalite lavi a nan men l la a maten an, li oblije aji sou li. Se youn nan rezon m di nèg sa yo ann sispann ak jan de bagay sa yo. Popilasyon an, ann goumen pou tèt nou. Ou wè le jou nou pran lari pou tèt nou, nap goumen pou ensekirite, nap jwenn sekirite. Le jou nap goumen pou tèt nou, nap mande pou n jwenn bon jan lojman, nap jwenn li. Le jou nap goumen pou tèt nou, nap mande pou gaz la desann, gaz la ap desann. Le jou nap goumen pou tèt nou, nap mande pou n jwenn bon jan lopital, pou n jwenn sante. Bandi Luckson Wendel ebyen fè on mesaj soti ki di ke donk finalman 3 jenn gason sa yo ki pèdi yè dimanch pak la se sa l bliye l pa p fè nan Jan Deni, se sa l bliye l pa p fè nan plizyè lokalite kote ke 3 jenn sa yo se inosan ke yo ye, yo pa fè pati gang Savyen an. Donk sitiyasyon an parèt ankò. trè konplike nan zòn sa yo pa rapò ansanm avèk vwa Luckson ebyen fè sòti yè dimanch pak la. Pandan weekend fèt pak la se pou nou di ke se yon sitiyasyon de tansyon ki renye nan komin Petite Rivière de l'Artibonite notamman. nan premyè seksyon ak twazyèm, katriyèm seksyon kominal Mache Desalin ebyen kote ke depi nan vandredi Wendel donk bandi ensajen yo yo te rantre nan plizyè lokalite nan komin Mache Desalin e bandi yo touye plizyè moun yo piye yo boule kay tankou nan zòn Pon Jou, Kafou Woje zòn tankou Kafou Tibwa. Donk finalman sa a te pase depi nan Vandredi Sen, donk yon sitiyasyon kote ke majistra komin Machan Desalin nan, majistra Dinò te deplore kote ke donk menm nan moman ke n ap pale a la toujou gen kadav nan zòn sa yo paske popilasyon an yo pa kapab ebyen retounen lakay yo depi Vandredi, donk se kadav ki lenche ki ap trene nan lari kote ke chyen kòmanse manje. kadav moun sa yo paske tout moun nan zòn nan yo kouri men sila yo ki tonbe bandi sa gen yo touye donk se chen kap manje yo nan zòn ke nou sot site yo la e sa fè ke majistra prensipal machan Desalin nan li lanse apèl bay otorite yo pou wè si ke yo kapab ebyen retabli lòd ak sekirite nan zòn nan yon fason aske pou popilasyon an kapab retounen lakay yo e moun chen ap manje yo pou ke paran yo kapab reklame yo ebyen nap diw ke pa. La swit yè dimanch la ki se dimanch pak la ebyen nap diw ke te genyen 3 jèn gason ki yo menm soti nan zòn kafou lavil savyen kafou lavil li kole kole avèk savyen kote ke anpil de fwa moun jandeni toujou ap repwoche moun kafou lavil kòmkwa yo nan konivans ansanm avèk bandi savyen yo paske savyen. Li kole ansanm avèk Kafou Lavil. Ebyen, yè, mesye yo te gen anviwon yo kat konsa ki te al achte nan yon lokalite ki rele Pitray. Pitray la se toujou ankò nan blòk Jan Deni. Ebyen, genyen popilasyon an ki yo menm touye 3 nan 4 jenn gason sa yo ki ta al achte. Kòmkwa, moun sa yo, yo ta. kalifye yo, yo fè pati de gang ame Savyen ki ap teworize popilasyon an. Donk yo yon sitiyasyon ki revolte bandi Savyen yo pa rapò avèk 3 jenn gason sa yo popilasyon an nan Jan Deni yo touye, yo ta fè kòm kwa yo ta fè konnen se gang yo ye. Ebyen pa la swit pandan menm jounen yè a bandi Luckson Wendel ebyen fè yon mesaj soti. Li di ke donk finalman 3 jenn gason sa yo ki pèdi yè dimanch pak la, se sa l bliye l pa p fè nan Jan Deni, se sa l bliye l pa p fè nan plizyè lokalite kote ke 3 jenn sa yo se inosan ke yo ye, yo pa fè pati gang Savyen an. Donk sitiyasyon an parèt ankò trè konplike nan zòn sa yo pa rapò ansanm avèk vwa Liksonn fè sòti yè dimanch pak la.
Pa genyen okenn posiblite, pa gen okenn dispozisyon ki pran bò kote sosyete sivil, bò kote lapolis pou evite ke eskalad la kontinye?
Wi, lapolis te fè va e vyen pandan kèlke jou nan Jan Denis, yo te rive nan zòn Pitre a, Île Rabe. men lapolis pa rete nan zòn nan. Donk lapolis pa mete pwen fiks, pa gen antèn lapolis. Donk lòske lapolis fin mennen operasyon yo, vin touye bandi yo, apre sa yo retounen nan baz yo, swa Senmak, swa Kafoupèy, kote ki genyen yon gran komisarya. Donk popilasyon an toujou rete livre a yo menm. Se yo menm kap bay tèt yo sekirite. Donk se sa ki pèmèt aske donk yap viv nan laperèz paske jodi a li anonse sa li te fè nan dat 28 pou rive dimanch 29 sanp ki sot pase la lap pi rèd e se chèf prensipal gwoup gang Savyen an ki anonse sa Luckson Elan.